Bonjou ou byen bonswa, sa depan de lè nou pwal gade videyo a. Videyo sa jodi a, se de ki sa nou pwal pale, nou pwal pale ou de natiralizasyon. Pa bliye, avan ke nou antre nan detay yo, nou konnen ke nou nan yon kriz sanitè aktyèlman la, e Nou dwe pran tout prekosyon nou gen pou n pran, tankou lave men nou souvan, epi pase alkòl nan men nou, epi toujou itilize kach nen. Ou ka wè m pa gen kach nen, e se paske bon se lakay moun mwen ye, depi maten mwen pa sòti, bon mwen pa itilize l nan moman an la. Men li enpòtan fò n pran anpil prekosyon. Dakò ok. Nou pral pale w de natiralizasyon. Bon, pa bliye, nou menm n ap viv Brezil, Santa Catarina, Balneario Camboliú, se la nou menm n ap viv. Bon, ki sa natiralizasyon an ye? Li gen sa k rele natiralizasyon òdinè e Natiralizasyon Ekstraòdinè Natiralizasyon òdinè s Lontan ou t ap bezwen pou genyen sizan ap viv nan peyi a oubyen ou gen sizan pèmanan e nan peyi a pou kapab natiralize òdinè Pou kapab natiralize ekstraòdinè fòk ou genyen 15 ans. Men kounyea yo pa bezwen genyen 6 ans pèmanan nan peyi a pou kapab natiralize, ou bezwen gen sèlman 4 ane pèmanan. Atansyon lè yap palew de Sizan pèmanan oubyen kat ane pèmanan, kisa sa vle di? Paske gen anpil moun k ap bay enfòmasyon sou rezo sosyo, bon, k ap bay vrèmanvre enfòmasyon yo bon. M pa di yo pa bon non, enfòmasyon yo bon, men li gen kèk pwen enpòtan yo ta dwe touche nan enfòmasyon ke yo pa touche ke mwen menm mwen pral di ou yo kòman sa ye. Lè yo di ou dwe gen 4 ane pèmanan, kisa sa vle di? Gen moun ki panse enben si yo di 4 ane pèmanan, depi moun nan gen 5 ane l te gen 6 an nan peyi a li ka natiralize. Non. E se nan dokiman ou ki pral fè konnen konbyen ane ou genyen pèmanan nan peyi a. Egzanp, paske mwen m k ap di w sa, se pa nan enfòmasyon yo, map tande a ke map vin di la se eksperyans ke mwen fè. E pa bliye mwen m kap pale ansanm avè w la mwen poko natiralize men map fè pwosesis la mwen ladann. E sak fè mwen vin ak video sa se paske mwen te mwen tap gade enfòmasyon yo epi mwen ale mwen pran echèk. Sa vle di mwen map baw fòmasyon yo dekwa si w ta gen lide pou w ale pou w pa pran echèk ok dakò ok lè yo di ou dwe gen 4 ane pèmanan men kisa l ye ou pral gade nan dat dekspedisyon dokiman ou a ki se rezidans la wap wè la si w byen gade nan zoom nan la wap wè l e se an 2017 pa mwen an Li fèt an 2017 e san poutan mwen la depi an 2014. Men, tankou wè moun ki te vini nan afè, tankou wè moun ki vini nan refijye, ki te pase bon nan fwontyè yo, ki te fè anpil tan tankou mwen menm, e rezidans sa yo a pa sòti rapid. Lè sa, pa egzanp mwen menm vin la depi an 2014, w ap gade rezidans mwen, Dat despedisyon li se 2017. Sa vle di, mwen poko gen katran pèmanan nan peyi a. Sa vle di dokiman an di ke mwen poko gen katran pèmanan nan peyi a. Konprann? Sa vle di se nan dokiman ou k ap di ou èske ou gen kat ane pèmanan. Oubyen ou gen senk oubyen ou gen sizan pèmanan. Sa se depan de dat rezidans ou sòti an. Konprann? Sa se yon pwen ke yo pa t janm di nan enfòmasyon fè m pa t janm konnen. Pou mwen menm piske m te gen 6 an, bon m panse m te ka natiralize poutan non. Se dat dokiman an, se lè sa k ap di eske ou an kondisyon pou w natiralize oubyen non. Sa se yon premye pwen ki enpòtan ke yo pa t janm bay nan enfòmasyon ke mwen di w senp fò w toujou gade dat dekspedisyon dokiman an tankou wè 2017 kounya m pral ka natiralize sèlman jis nan 2021 m pral ka natiralize konprann paske jiska mentenan pou dat dekspedisyon rezidans mwen an li poko gen 4 ane konprann alò se sak fè mwen te pran echèk ok kisa wap bezwen pou natiralize ok. Nou gen papye sa ki gen tout done yo ki di tout sa yo ap bezwen an. Alò, anpil moun poze tèt yo kesyon, yo di o non, m pa gen m pa wè rezon pou kisa m bezwen natiralize brezilyen, bagay sa yo, on pakèt istwa. Men, m ap di w byen, ou p ap bezwen natiralize paske ou anvi brezilyen oubyen pou moun ka rele w di w se brezilyen e pa panse tou si w natiralize, ou p ap ka ale Ayiti jan moun yo konn di bagay la o non, ou pase drapo anba pye, non. Se pa sa. Se pa sa. Nou gen papye sa a, li gen tout done, tout sa yo w ap bezwen pou natiralize a. Bon, mwen pap ka fin li l, li anpil, men m ap ba w tout sa yo ki pi enpòtan yo an detay. Konprann? Dakò. Ok. Pa panse, lè yon moun ou natiralize, Brezilyen, Ò non wou se brezilyen, non ou pa brezilyen, jamè ou pa brezilyen, dokiman an di sa, men ou pa brezilyen. Ki enpòtans ki genyen nan afè natiralizasyon? Si pa egzanp ou menm ou se yon moun ki ta natiralize brezilyen, m ap di w ki avantaj sa genyen ladan l. Imajine w ou natiralize epi ou fè yon paspò brezilyen. Avèk yon paspò brezilyen, li gen anpil peyi wap ka vizite. Mwen kwè ke nou menm Ayisyen kap viv Brezil, nou gen anpil peyi nou ta renmen ale ladann. Nou ta renmen kite Brezil pou n ale nan anpil lòt peyi, men pa gen fòm pou nou ale, nou oblije nou rete la. Men, si ou natiralize, ou ta jwenn chans ou, epi ou fè yon paspò brezilyen, mwen kwè ke avèk paspò sa, ou gen plizoumwen, mwen kwè 150 peyi Ou kapab vizite avèk paspò sa san viza. Alò, sa son gwo avantaj ke paspò brezilyen an li ofri ou. Ok. E se pou tout rezon sa yo ki fè si w natiralize li ap bon pou ou. Ou pap bezwen, tankou nou konnen gen anpil ayisyen ki soti isit, ki ale Etazini, ki rive Kanada, e nou konnen kòman sa te ye, e jiskaprezan gen anpil moun kap pran, ki nan wout la, e Te pa konn koman sa ka rive pou yo, fò m di w byen menm mwen menm m te gen lide a tou, men aprè mwen di bon kite m tann pou m natiralize pito. Dakò? Alò, e pou w natiralize ki sa ki pi difisil ladan l? Li senp. Li trè senp. Pandan m ap di w li senp la mwen te pran echèk wi, se paske m t ap gade enfòmasyon y ap bay yo epi gen kèk pwen moun yo pa t touche, sa fè m pa t konnen, se sa k fè m te pran echèk. Jan wè m di w la, la gen tout sa yo w ap bezwen an nèt. Sa a, se pandan m te ale al depoze pyès mwen e kounye a yo ban m tout sa yo a nèt. Yo di m, men tout sa yo m ap bezwen an. Ou wè yo? Ok. Men ki sa ki pi difisil nan tout sa yo w ap bezwen an? Sa k pi difisil la se sa yo rele yon sètifika ki di ou se yon moun ki pale pòtigè ou ekri pòtigè. Ok. Pandan yo di sa, pa panse paske ou pa pale pòtigè trè byen menm jan avèk brezilyen yo bi bon. Menm brezilyen yo pa pale pòtigè tèlman byen. E pou di yo non o ou poko an mezi. Non. Yo plis itilize entèlijans ou. Konprann? Lè sa, men sa vle di de tout fason fò ou degaje ou nan lang la epi ou ekri l tou. Menm lè w pa ekri l twò byen, paske yo fè w konprann menm lè w ekri, se menm lèt gen fot, se pa sa, yo gen dwa wè sa w te vle ekri a, se paske li gen fot men yo wè sa w te vle ekri a, men se ke fò w tande e w konprann. Dakò? Men ki sa ki pi ente, e, enteresan oubyen ki pi, m te ka di ki pi, e pa ki tere, e pa ki pi enteresan non, se ki sa ki plis difisil pou jwenn nan tout dokiman yo mande yo. Se sa yo rele sètifika, men. Vini, ou dwe gen sa k rele yon sètifika ki di ke ou se yon moun ki pale pòtigè e ki ekri pòtigè. Vini. Ok? Vini sètifika. Wè? Apre apre ou fin jwenn sètifika sa, sa ki pi difisil ankò se yon kazye jidisyè. Ok? Kaze jidisyè kisa k fè y difisil? Defwa yo egzije w se Ayiti pou ou fè li, paske se nan dcpj pou fè l, e defwa yo bezwen anpwen tou, e sa fè e fò se ou ki ta fè l. Men kòm nou konnen n ap viv nan yon mond, bon si nou konnen lakay nou afè sa k rele raketè, ou mèt pa la m kwè depi w gen zanmi oubyen w gen frè w gen zanmi bon petèt e w ap pale avèk yo y ap fè l pou ou. Men lè w fin fè l li gen e kondisyon pou ranpli ansanm avèk li paske e se pwen sa yo yo pa te bay nan enfòmasyon yo se tout sa k fè m te pran echèk la paske lè w fin lè yo fin fè kaziye jidisyè a pou a li gen pou l egalize 3 kote ann Ayiti m pa t konnen a enfòmasyon yo pa t di sa li gen pou l premyèman li gen pou yo met yon so ladan l nan pakè apre sa e li gen pou l egalize nan palè jistis apre sa ankò li gen pou l egalize nan nan ministè afè etranje. Se 3 kote sa yo li gen pou l pase avan pou yo voye l ba ou pou kapab prezante l nan afè natiralizasyon an. Ok. Se 2 bagay sa yo ki pi difisil pou jwenn men depi w fin gen sètifika a epi ou jwenn kazye jidisyè a a ou deja prè pou afè natiralizasyon aprè sa lòt bagay yo mande w yo son kesyon de e menm tankou m te ka di yon kazye jidisyè a vle di ou fè l ayiti w ap fè l isit tou kote w ap fè bagay sa yo a isit ou pral nan delegasi w ap fè l. Ou prale nan forom, wap fel, epi ou prale nan reset a federal, wap fel, dayè yo pap koute w kob, yo pa koute w lajan, e nan forom nan, menm kote ou rive, ou di men sa ou vin fè, e menm kote a yo fel ba ou, ou pa peye yon goud, wal nan delegasi a ou fel, se ke nan delegasi a m kwè kel dire ou mwen de 6 jou ou byen 7 jou, yo ba ou l ou pa peye yon goud, sa m te peye m kwè ou mwen de 30 reas pou li, se paske m kwè se sou entènèt m te fè li, bon, E se sou email yo te voye l ban mwen, m kwè m te peye 30 reas nan youn nan youn nan at e nan youn nan sèl ti dan w yo. E wi m kwè s on bagay konsa. M te peye 30 reas. Apre sa tout lòt yo m pa peye yon goud pou yo. Fò m byen di w, tankou yo mande w yon bann lè w wè lè w wè papye a konsa, gen yon pakèt papye ladann, yo mande w yon pakèt bagay. E men yo fè w konprann si w pa jwenn youn ou jwenn lòt la, w pa jwenn youn ou jwenn lòt la, pa gen pwoblèm. Ou konprann? Tankou yo te mande, yo te gen dwa mande m rezidans, men yo di w si w pa jwenn rezidans la, CPF ou bon. Ou konprann? Se yon egzanp. Sa se, sa se yon egzanp mwen ba w. Se konsa, de swit swit. Bagay yo pa difisil, paske depi w fin jwenn sètifika a, Ou fin jwenn e kaje jidisyè a bon ou menm se yon moun ki prè pou natiralize epi tou dat e rezidans ou te sòti a depi ke li gen 4 ane oubyen 5 ane bon ou se yon moun ki tou prè pou natiralize se konsa bagay yo pa difisil. Konprann? Alò, e, mwen vin ak videyo sa pou nou, se dekwa ke si ou menm se yon moun ki ta gen, e, lide pou natiralize, e, ou pa ta renmen pran echèk, ou mèt swiv videyo sa, e, ou p ap pran echèk. Dakò? Epi, pataje videyo a pou nou, si ou menm ou gen yon zanmi ou, fanmi ou, ki ta renmen natiralize, ki ou pa ta renmen moun sa pran echèk, e, lè l rive pou yo di non l manke papye, e. Li enpòtan pou n gade videyo sa a, e tout sa yo mwen di w la se pa nan enfòmasyon moun mwen pran yo, se mwen menm ki ale epi yo ban m tout done yo, ban m tout bagay nèt, men kisa m ap bezwen ak kisa m pap bezwen pou m kapab natiralize. E se yon bagay ki trè senp. Kounye a fò m byen di w mwen menm m ap tann lè m ap tann mwa epi ki bay rezidans mwen an 4 ane epi lè sa a m ap ka prezante tout dokiman mwen E m kapab natiralize men pa bliye kaze jidisyè a ou pa ka fè l twò bonè pou fè l fòk ke ou gentan prèske an mezi pou al natiralize paske depi l pase 3 mwa li pa valab ankò li pa ka pase plis ke 3 mwa konprann alò li nesesè ke se menm epòk ou gen lide pou ale a pou fè yo fè l pou ou pou l pa espire nan men w Se tout enfòmasyon sa yo ke ou dwe konnen sou afè natiralizasyon. Dakò? Ou menm ki tap gade videyo a ki renmen li, pataje li, abòne, epi pou plis moun gen dwa wè videyo a pou yo pa pran echèk. Ke lap bon pou ou e Pi devan nap vini avèk yon lòt videyo pou ou kap trè enteresan ke nap pale w plis bagay toujou dakò ebyen se zanmi nou Pierre Savoie e map viv o Brezil e prè de 6 an nan Santa Catarina Balneario Camboriú dakò ebyen se te yon plèzi pou m te avèk nou aswè a E a la prochèn pou yon lòt videyo ankò.